Kòman nou ye elèv mwen yo? Ann al fè egzèsis sa ansanm avè m, se yon egzèsis ke yo bay deja nan egzamen bakaloreya. N ap li l ansanm. Le plan konplèks P etan mini d'un repè òtonòmal, on deziyn pa E lekwasyon konplèks, n ap di w ekwasyon gen yon ti erè, mwen, mwen chanje li, se zèd kib plis 2 faktè de 1 plis i zèd kare plis 3 izèd mwens 1 plis i egal a zewo.

solisyon an rapidman. Ou ere viv Obama, se sèl Obama ka fè lapli ere bèl tan Obama, Obama kap fè lapli ere bèl tan Viv Obama Viv Obama.
Kòman nou ye elèv mwen yo? Atache senti nou, nou pral fè egzèsis sa ansanm avèk Mèt Obama. Nou sot wè m sot ap li egzèsis lan. Egzèsis lan on jan parèt long. Men se egzèsis ki frekan nan nonb konplèks nan egzamen bakaloreya ayisyen. Le pli souvan, ou wè de man sa yo, de premye man yo, yo toujou bay yo. Se swa yo bay reyèl la, osinon yo bay imajinè lan, osinon yo mete fransè a jan w wè yo mete l lan la a, epi yo mande pou w montre dirèkteman ke ebyen ekwasyon an li admè youn ladan yo. Sa yo, yo vrèman frekan. Men, depi yo parèt konsa, on sèl fason pou w abòde yo. Jan wè m pral fè la a, e lè m ap fè tout egzèsis lan, w ap wè chak fason pou abòde yo. Ann ale nan premye an. Gade byen.

est sur l'axe reyèl. Fransè sa a, la a m ap siveye mo sa a èske l repete. Yo di depi mo sa a repete, m ap jis poze yon kondisyon pou ke m kontinye fè egzèsis mwen an. Gade byen. Piske yo di m li sou laks reyèl, yon nonb konplèks, li genyen de pati, yon pati reyèl e yon pati imajinè. Donk si, ebyen, E li sou aks reyèl lan, sa vle di pati imajinè lan egal a zewo. Lè sa a gade byen. Gen pwofesè ki di dirèkteman annik jis poze zèd zewo egal a alfa. Osinon zèd zewo egal a bèta. Ki lè m di pou fè sa? Se sèlman lòske yo di ke li sou aks reyèl lan. Si se pa sou aks reyèl lan ou pap fè sa. Tande byen wi. Mwen di depi m wè fransè sa a, m ap jis poze Z0 egal a alfa, enben ann ale. Isi, m di pozon, pozon Z0 egal a A. Mwen, m chwazi A. Ou menm, ou gen dwa chwazi B. Ou gen dwa chwazi alfa. Ou gen dwa chwazi bèta. Nenpòt bagay la. Isi, tout kote m wè Z anndan ekwasyon an, m pral ranplase l pa A. Donk, depi m jwenn yon rezilta pou A, m ap annipote l la a, l ap tou sèvi avèk soli, solisyon an. Anben, ann ale. Isi, m wè Z, m ap ranplase l pa A. M ap vin gen se A o kib. M ap fè 2 a antre pou ke m pa bezwen fè plizyè kalkil. Gade, m ap gen plis. M fè 2 a antre de plis de i a misye pa a kare paske m wè zèd. Plis 3 i a misye pa a paske m wè zèd. Mwens 1 plis i egal a zewo. Mentnan m ap devlope a okib. Lus, M fè sa antre de pa a kare donn de za kare. De i pa a kare donn lus de i a kare. M mete rès yo menm jan an. Lus twa i a mwens 1 lus i. Egal a zewo. Mentnan, m ap gwoupe reyèl a reyèl epi imajinè a imaji a imajinè. M ap vin gen a o kib ki se reyèl. M pral chèche reyèl ankò. La a gen reyèl. De a o kare. M ap chèche reyèl. Sa a pa reyèl. Sa a pa reyèl. Poukisa? Paske l gen i ladan. Sa a reyèl. Mwen 1. Sa a pa reyèl. M fini avèk reyèl. M pral gwoupe imajinè yo. Imajinè yo se tout valè ki gen i yo. M kòmanse apati de la. Ap vin genyen plis 2 a kare, m pa p mete i a, ok, plis 3 a, m jis retire i an, la a, plis 1, le tou faktè de i, men ki lè m mete i an, epi egal a zewo. Donk, piske m gen yon nonb konplèks ki egal a zewo, m ka egale reyèl a zewo e imajinè a ze, a zewo. Eben, isi m ap vin gen yon sistèm A kib plis 2 a kare mwens 1 egal a zewo. Sa vle di m pran sèlman pati reyèl lan, mwen egale l a ze, a zewo. M ap pran sèlman pati imajinè lan, m egale l a zewo. 2 a kare plis 3 a plis 1 egal a zewo. M gen 2 ekwasyon la. Men kote bagay la bèl la. Lefètke m gen de ekwasyon, fòk mwen rezoud ekwasyon ki pi fasil lan. E lòske m rezoud ekwasyon ki pi fasil lan, rezilta m jwenn nan, m ap pote l nan ekwasyon ke m pa t rezoud lan pou m kapab verifye l. Ebyen, e sa m pral fè la? Antre de ekwasyon sa yo, gen yon ekwasyon ki pi fasil. Se dezyèm nan. Poukisa? Dezyèm nan, se yon ekwasyon segon degre ki parèt pi fasil. Men e pa paske se yon ekwasyon segon degre non, se paske e li parèt pi fasil. Li te gen dwa ekwasyon twazyèm degre a epi se li menm ki parèt pi fasil. Mwen di fò w gade pou w wè ki ekwasyon ki parèt pi fasil lan. Enben isi, m ap vin gen se 2 za kare plis 3 za plis 1 egal a zewo. Ekwasyon sa a, m ka rezoud li pa diskriminan. Men, m konnen yon metòd ki di byen fasil, si m genyen a Mwens b plis c egal a zewo. Anben, ban m verifye, èske y ap egal a zewo? N ap vin genyen se 2 mwens 3 plis 1 egal a zewo. Ebyen, vrèman, zewo egal a zewo. Lòske m itilize fòmil sa a, ebyen, m jwenn zewo vrèman. Ebyen, mwen di A' egal a mwens 1, sa se fòmil lan, e A segon egal a mwen se sur a. Ebyen m ap vin genyen a segon egal mwen se, m ap detèmine se, isi nan ekwasyon m nan, se egal a 1, se mwens 1 divize pa a ki se 2. Mentnan m genyen 2 valè pou a. M gen yon premye valè e m gen yon dezyèm valè. Ki valè ki bon pou m pote nan zèt zewo a? Se sa ki enpòtan. Mentnan, pou m konn ki valè ki bon, gade, m pran tou lè de, m pote l nan ekwasyon ke m pa t rezoud lan. Ki ekwasyon ke m pa t rezoud? Se 1 an. Depi ke li verifye, ebyen, m di se li menm ki solisyon an. Men, piske yo te di m, montre ke E admèt yn solisyon, sa ta vle di m pa ka pran 2. M pa ka jwenn 2 tou. Mentnan, si m pran premye an, mwen verifye l, li bon, m ap tou kenbe l. Men sil pa bon m pral verifye dezyèm nan. Mentnan isi gade sa m pral fè. Map pran m di pou a egal a mwens 1 on a. Isi kot sa m pral rezoud lan se premye an a kib plis 2 a kare mwens 1 egal a 0. Ebyen map ranplase a pa va pa valè l. Map vin genyen mwens 1 o kib

Puiske l vrè, puiske li verifye, enben mwen di, A egal a mwens 1 se yon soli, solisyon. Enben m di, A egal a mwens 1 est une soli, solisyon. Mentnan, puiske nou te poze Z0 egal a A, enben m ap vin genyen Z0 egal a mwens 1, Èè sun solu solution Ebyen men ni men kòman poum jwenn solution de equation.